Ou menm ki paka dòmi, ki bezwen fokis, ki bezwen enèji, pomad sa se pou ou. E pwoblèm endijestyon, bagay sa yo fini ak Mona. E si ou pat konnen, Mona bon menm pou ti bebe tou. E ou menm ki gen mak pitit sou kòw, ou ta anvi retire yo, itilize pomad sa, li bon pou ou, wap banm rezilta. E ou menm ki gen bon tèt kale, cheve fen, cheve ap kase kapab ba w pwoblèm, lwil sa bon pou ou, sa wap tann, vini jwenn Monas! E pwodwi sa yo tèlman bon, yo tèlman efikas, cheve w ap tèlman bèl, y ap panse se les! Eseye w ap wè! Sa se tout gam nan nèt, li bon ni pou timoun ni pou granmoun, ni pou gason ni pou fi, ni pou chyen, e Monas natirèl, li pa gen silikòn. Epi mesye yo, nou gen plas pa nou tou nan Mona. Ou menm ki ta renmen fè cheve w bèl, fè cheve w klere, fè cheve w nwa. Mona gen pwodui pou ou, gen bagay! Vini, sa n ap tann? E sa poko fini, ou menm ki ta gen tach, akne, ou eseye tout lòt pwodui, sa pa mache. Eseye Mona, w ap ban m rezilta! E pou plis enfòmasyon ak demand, ou ka kontakte nou sou sit entènèt nou ki se. Kervincharles dat mymonat dat com. Talè talè talè sa poko fini. Ou vle konn kijan pou travay lakay ou, fè lajan sou telefòn ou, pou touche 5 fwa nan yon mwa, ak anpil lòt avantaj toujou, rele nan 646 399 90 33.

Ya m pa gen pwoblèm ap jere tout depi gen bras. Ah e mwen k diw. Pran swen w pran ton gade pou w wè se mwen k diw map jere w. On bèl moun ou ye. Map jere w.
An bon ok.
Dezyèm misyon an m gen yon enpresyon ke bòs la a youn nan medam yo. Donk wap voye je sou yo 2 a pou banm kontwòl yo epi pou wap met kontwòl sou bòs la ak. Tout fanm nan. E nen pot sa yo ye la dan nan se pou vin dim sa. Se pou sa ma peye yo. Mwen pa gen problem non. Non m bezwen konnen m bezwen gen kontrol. Pase pou jan m wè boss la ap pale de yo a m paka mari m pou ap pale de medam sa yo konsa avè m nan kay la. A ti misyon sa yo m ka jere yo. Non e paske m konnen menm ou ka jere yo ki fè se ou m chwazi m ta chwazi lòt la. Kòman fè e ou m chwazi? Pase m konnen sa ou ka ban moun sa sou 2 chèz. Anben ok madan boss.
Anben bon m ti avangou non mwen madan boss. Non non m poko ka bo avangou. Wè aswè a la m ka mete nan men w men avan m mete nan men w fòk ou di m kibò medam yo ye e aprè sa kounya la m ap met nan men w paske fòk medam sa yo fòk m konn lè yo manje lè yo bwè lè yo dòmi lè y ap respire lè yo krache lè yo fè tout bagay se sa m bezwen. O m ap jere sa m ap jere sa sa k pase n ap tou al tcheke yo. Non ou konnen mwen menm e madan bòs la m ye m pa ka mache ansanm avè w konsa pou bòs la pa sispèk m gen yon bagay ansanm avè w.

Talè, nou ap chanje kare. Sa k pi enpòtan pou regle pou mwen an, se dezyèm misyon m ba ou a. Fòk mwen konnen akiyès nan medam sa yo bòs la ap twonpe yo nan.
Tande sa m di w la. A men depi gen bras, konnen tout bagay ap fèt. Depi gen bras.
Non, kòb ap tonbe sou ou.

M pa di ou pap jwenn sa, men èske ou pa wè sa, ou pa wè langaj li an fanm avè ou pa menm lè nou nan lari. Wi, wi.
Ok, ban m di sa m di la. M pa di ou pou enmi ansanm avè l non. M pa di ou pou fè ni al fè l oken esplikasyon, al di l men sa kouzen nou di. Èske w tande? Just m pa renmen amitye sa pou ou. Pa fè m wont non.

Sa vle di depi w vin la se preche w vin preche li pa vre? Ou menm wap di konsa w gen mennaj ou gen sesi w gen sela nou pa janm konn si se pa yon gason wap pot ba nou nan baz la. Banm di yon bagay eske sam di ni ou pa
eske sam di ni ou pa pa enpòtan pa wè lè w gentan gate san pale pa manyen ok ou menm jan avèk ti epav.

M ba l kontwòl yo. Dezyèm bagay la, pou m ba li, kiyès menm nan de medam yo ka bòs la? E m pa ka jere misyon sa a pou kò m non. Fò m tcheke Tida. On feli kè l ye, m p ap jere misye non. Kòb la ap tonbe, m pa ba misye on goud. Ti dam ki ret bò lakay la yo.
Sa l genyen menm? Ki sa ki genyen? Misye vini, m ba l konsèy. M di l konsa depi ti moun nan poko lan anyen, pa al fanyan ansanm avè l. M ba l konsèy wi.

Non man an bay sa ou konnen e madan bòs Li pa gon goud li pral bay non ou konprann sa map diw lan Ou te sipoze pa la Lè bòs lan jere nou kounye an nap jere sa ou konprann An deyo te pa yon cho nan men Sak genyen menm wap ka banm kontwòl yo? Bon men kilè wap vle e bagay poum regle dosye a la pou mwen mwen konnen tout dosye mwen an men ou mèt lage yo nan menm map jere tout Oh kounye a la frè la sou annik ale ou tou kòmanse al mete tòg jere bagay yo mwen menm frè yo e bagay konsa li ye kounye a ou tou frape. Sa va gen 3 jou la depi demal la demal map pase bò lakay la konsa e pa nan baz mwen mwen abitye pase la misye genlè kèk ti fanm li tap jere bagay m wè misye chita ou menm ou pa twò bay m pa konn si e nèg oubyen mennaj ou se ou m pa konn sa vre non men afè misye gen m pa konn sa vre non men.

Samba kouzin mwen regle pou Sa deranje w? Gade Carlo sa san djego a E li menm menm li menm sa k genyen menm Yo m peze frè Ki kaka M lage la devan sa Ap pase misye la
Eeh Carlo Panse m pa tap jwenn ou. Eee kisa ou panse m pa Man an fon sanm avè w? Ou gen rezon ap met je w lôt bò konsa fò w ta wont vre Gad je w. Wont pou kisa la?
Wont pou kisa la ou fè kòmsi w pa konnen Sanwont Gad je w Bon m di w yon bagay kiyès w ap a kiyès w ap pale la avè Marou avè Avè Marou m ap pale ou menm menm Carlo Ou panse m pa t ap jwenn Diego
Se Diego k fò fè tout bagay sa yo. Se li kap fò fè tout bagay sa yo.
Fò ta di sa vre je chèf. Kounya la pou Diego pran ok lap fè fò m pa konnen ok m konprann Diego kounya. Men ou wè tout sa w fè. Ou pa kraze relasyon m ak Diego ou menm. Ou twò piti. An map pale w pou byen w sa vle di. Ou twò piti pou byen m.

Douvo trèt pè an mèt. Mwen a ma fanmi Nou pataje tout bagay wi menm nom nou pataje wi Kouman ou fè rive la. Ah bon m pat konn pati sa. Ebyen cheri si w pran menm nom avèk Fani ekskize m paske m te di l sa. Ou wèm lakay ou pa konn kiyès mwen ye. Ou ka fè w vale sa w di Fani yo wi. Ou wèm ma cheri si w di w ka fè m vale l ou gen tout dwa w. M pa nan ma cheri ansanm avè w paske ou pa rekonèt mwen.
Ou gen tout dwa pou kòm mwen pat konnen m te konn pran menm bagay kounye w dim nou pran menm bagay sa m pa konte ladann ankò men m pat konn sache se paske m te wè sa make nan vizaj ou m te jis di sache. Gade kòman jèn fanm pòtoprens soumoun mesye Fanie li menm m pat sipoze antre nan kòlèt li non.
Bonswa Gason. Ou byen menm? Anben ou konnen m. Sa gen pou m pale ou konnen m pa deplase pou yon mesye.